Ògèy, se yon bagay k ap detui lemonn, se yon bagay k ap detui Ayiti. E se sa k koz ki fè ke nou Ayisyen n ap sibi sa o pwen de vi politik. Paske moun nou vote yo, yo plen ògèy. Youn pa vle mache sou lòt. Youn pa vle mande lòt padon. Yo pa gen anyen kòm enterè komen. Paske le jou ou nou nan yon peyi, epi peyi sa a pèp ki ladan l lan pa gen enterè ladan l, l ap boule l, l ap kraze l wi. Se yon gwoup moun ki genyen, yon gwoup pa genyen. Anben gwoup ki pa genyen an li fristre, li egri. Anben l ap kraze peyi a, l ap boule peyi a wi. Paske li pa gen enterè ladan l. Sa vle di ke moun ki kap fè biznis yo, sa nou rele, sa nou rele e, kouman yo rele ankò a, e elit, elit ekonomik la, li gen enterè poul ouvè sa ki rele biznis pou moun wi. Poul okipe lespri yo. Paske le jou ou leta, ou di mwen prive, òganize pou nou bay moun travay isi, fè biznis, fè yon seri bagay, ou pap gen moun kal, kale nan manifestasyon. Moun kap òganize manifestasyon pap jwenn pèsòn ladann non. Paske moun yo okipe yo gen biznis yap fè. Ebyen se ògèy ki fè sa wi. Lòske ou gen ògèy ou detwi pwòp tèt ou. Sela vle di ke ou pa vle bay moun yo anyen kòm aktivite ekonomik, anben lè gon pwoblèm se ou k pèdi. Eske nou konprann sa map di a? Eske nou pap viv la Ayiti la? Paske chak fwa ou ede yon moun, se pa moun nan ou ede, ou ede pwòp tèt ou. Paske èd ou bay la ap tounen vin jwenn ou ankò. Ke èd la bon ke l pa bon. Kel bon kel pa bon lap tounen jwenn ankò wi lè yon fanm vle lakay li se li ki pou dirije e la bib pa bal dwa sa se ògèy ki fè sa wi se ògèy ki fè sa e lòske yon nèg lach tou li bay madanm nan kay la pou dirije se ògèy ki fè sa wi li gen sak rele sou estim olye pou tansyon te 12 pa 8 tansyon 9 pa 7. Èske nou konprann sa map di la? M vle nou konprann byen sa map di a wi. Se yon bagay ki enpòtan mo sa a. Paske mo a detwi lemonn. Mo a detwi lemonn. Si n ta pran egzanp lafami, se menm bagay la wi. Se ògèy ki vin bay sa yo rele divòs. Gen de lè, gen yon lè m sonje mwen konte avèk yon koup, ki sa k fè yo divòse, yo kite? Se paske mari a se yon moun ki te wonfle nan kabann. Li wonfle. Epi fanm nan di konsa ke misye pa t di l sa. Misye pa t di l sa. Men ki jan misye fè konnen li te wonfle? Lè w ap dòmi, se amwen ke li t ap bay blòf, li se yon blofè, li pa t dòmi vre. Men pou m konnen m wonfle, se yon moun ki pou di m wonfle. M pa ka an menm tan m ap dòmi, an menm tan m konnen m ap wonfle.

Ou pa konn wè gen de moun li pa janm fè pèsòn anyen, se moun ki fè l, anben se ògèy ki fè sa wi. Sa vle di l bon moun li menm, se yon bon moun, se yon bòn pèsòn. Men tout moun yo, rès yo se vagabon yo ye. Se ògèy ki fè sa. Se ògèy ki fè sa. Lòske yon moun pa ka aprann, li pa ka tande konsèy, anben se ògèy wi. Tout divòs ou tande yo, anben se ògèy ki fè sa. Gen de gen de bagay, m te ba w odyo deja sou sa, ki sa k koz divòs? Anben mansonj. Anben ki pòsyon lakolè sòti? Ògèy? Se ògèy wi. Se ògèy. Paske lè de moun pral marye ansanm, youn pa konn lòt. Fi a pè pale gason an de vi l, gason an pè pale fanm nan de vi pa l. Anben ògèy wi. Anben suit nou gen ògèy, nou vin bay manti. Gen de fi m konnen, gen de gason m konnen m pran gason avan, ki gen pitit li pa di fi a sa se aprè 10 ans 15 ans 20 ans maryaj fi a ap konnen li te pou yon nèg a pitit lè sa pitit la gentan gen 15 20 ans epi li kitel li di misye banm manti enben kisa li ògèy paske sa kap pase lè ou gen ògèy ou vin pè ou vin gen sou estim de swa e lòske ou gen sou estim tansyon 9 pa 7 ou vin paka di laverite. Ou pè. Ou vin yon mèt dam, ou vin yon koken. Se ògèy ki fè sa wi. Èske nou konprann sa m di a? Se ògèy wi. Ògèy! Se sa k fè lafami kraze. E yo fè de rechèch syantifik, yo di konsa ke lafami sanse, sitou Ayiti, 85 pousan, kòmsi yo prèske kraze, sa yo rele disfonksyonèl la. A se fransè, kraze. Chak moun yon bò. E se sak koz ki fè ke gen anpil delenkans se jou si. Ou pa wè nan televizyon lè yap arete moun ki nan gang se ti moun jèn gason jèn fanm ki nan ventèn. Li rare pou jwenn yon moun 40 50. Anben ki sak pase? Se efè a yap peye la wi, efè papa a manman. Paske lè gason an pran fanm nan li pa konnen, lè fanm nan pran nèg la li pa konnen, epi yo vin kite kelke tan 10 an 15 an 20 an aprè, pitit gentan fèt. Timoun nan peye konsekans la. Men kiyès ki peye tout konsekans sa yo? Lapolis ki pa ka dòmi nan nwit. Tout sa ki sa l ye? Ògèy. Timoun sa yo arete ki nan ventèn, ki nan gang nan, anben l peye yon konsekans ògèy papa l a manman l. Se ògèy ki fè ou djòlè a. Debogey ògèy ou djòlè. Ou se yon pedan. Paske fò w di anpil bagay ke w pa genyen. Lè w file yon fanm, fò w di fanm nan ou gen 60 pantalon. Tandiske manti konbe w genyen, Lè w retire 6, ou ret 0, ou gen 0 pantalon, epi ou mete 6 devan l, ou fè 60, èske pa vre? Kounye a, lè fanm nan vin pran w, ou te di l 60 pantalon, epi li vin wè manti w ap ba li, li kite w? Ou pa kay fanm nan avèk yon machin, gen yon ekri, prete ou prete l, fanm nan menm konn se pou ou li ye, paske ou di se pou ou li ye. Lè w desann machin nan, ou frape pòt la, bow! Pou tout moun wè ou parèt nan kay la. Ògèy, paske ou idantifye ou menm, valè ou menm apati de yon machin. Ò, se pa machin nan ki ba w valè, se ou menm ki ba l valè, paske se ou ki achte l. Machin pa konn achte moun, se moun ki achte machin. Èske tout sa se ògèy li ye? Èske nou konprann sa? Sa vle di ke di yo remak ke w rive nan nivo sa a, Ou san se on moun ki pèdi ou fini. Pase gen de bagay ki senp nan nivo fraye nèg la te ka mache sou fanm nan, fanm nan te ka mache sou nèg la. Ògèy fè youn pa ka mache sou lòt. Depi kounya si w ap tande odyo a, men sa w ap fè. Kòmanse rele moun mande padon. Alo, wi m te rele w mande w padon. Eskize m sa m te fè a. Kòmanse fè sa. Paske l pli fasil pou di l nan telefòn ke ou di l fas a fas. Paske si ou gen ògèy, ou pap gen yon vi stab. Ou konpran? Jodi a ou avèk yon fanm, demen ou lòt fanm. Ògèy! E trè souvan, moun k ap di ou gen ògèy la, li menm li chaje a ògèy. Se ògèy ki fè l di ou gen ògèy. Se ògèy ki fè l ap pale pitit vwazen an mal, tandis ke pitit pa l la pi mal ke pa vwazen an. E m sonje yon lè, m te genyen yon, pa t yon zanmi vre, men yon moun ki te mande m konkou pou m te fè yon karans li nan pitit fi l. Epi sa pitit fi a ap esplike m, se pa jwèt. Se pa jwèt. Gen bagay pitit fi a konnen menm manman l, menm, bon menm grann li pa konnen. Pou sa l konnen. Tandike, manman l ap pale pitit anfas la mal. Li te fè m konnen se pitit anfas la, pitit vwazen an ki gate pitit pa l la. Tandiske pa vre, se pitit pa l la ki gate. Te pitit vwazen an. Se ògèy ki fè sa. Lòske w konnen pitit ou entouchab, pitit ou se yon moun de byen li ye, m pa di li pa de byen non, men lè w jije li vagabon, se pou w konnen se vagabon li ye. Men lòske w konnen l vagabon, w ap pran pou li, se ògèy ki fè sa. Anndan anndan asosyasyon ou pa konn wè sa? Anndan asosyasyon yo? Ou pa konn wè yon asosyasyon yo fè 10 an ap reflechi nan razè yo pa gen 5 kòb? Y ap reflechi ansanm, y ap bay de done, sa pou yo fè pou yo sot nan povrete. Epi le jou ou yo kòmanse fè kòb yo divize. Ògèy. Ou pa konn wè sa? Ayiti plen bagay sa. Moun nan fè yon asosyasyon, y ap reflechi ansanm, yo fè nenpòt 10 an, 15 an ap reflechi san lajan. Y ap reflechi nan razè, yo pa gen kòb. Epi le jou ou kounye a refleksyon an kòmanse pote fwi, epi yo divize. Se ògèy ki fè sa wi. Ògèy. Ògèy. Pase ògèy ba w pasyon. Gen de moun mwen konnen ki sòti nan yon pwen kal jis nan lòt pwen. Ki sòti pa egzanp, an nou di moun nan sòti E ba delma poul monte jis petyon vil kote li prale li pral nou asanble e se la l abitye mache pastè sa son bon moun li ye wou lè lap preche l touche m ògèy ki fè sa wi se pa pastè a k touche l non se li menm ki pa gen plas wi li pa ouvè èske nou konprann sa map di a nou konprann sa map di a nou konprann paske loske Nou ensiste sou sa. Lòske ou wè, m ap redi sa ankò, m santi fò m redi l ankò, lòske ou wè chak samdi, chak dimanch ou ale nan yon asanble, ou toujou wè se menm moun nan ki toujou ap fè tout bagay sou chè a, se ògèy ki fè sa. Sa vle di ki sa? Nan tèt pa l, pa gen moun ki ka fè sa l ap fè a. Se sèl li menm ki kalifye, konpetan. Se sèl li menm ki gen diksyon. Se sèl li menm ki enspire. Se sèl li menm ki gen relasyon avèk Dye, se sèl li menm ki kretyen ki ka fè sa. Ògèy! Ògèy! Ògèy! Lè sa a, l vin komèt yon peche ki rele enpyete. Sa vle di, san li menm, kote li ap kraze. Se ògèy ki fè sa. Pa bliye, tan pou Jida mande padon, li pann tèt li. Ògèy! Pyè, Simon Pyè fè menm bagay la tou. Li pa pann tèt li, men li mande padon. Yo konprann sa? Imilite. Fèt atansyon avèk sa. Pa egzanp, lè w gen ògèy ou gen anpil maladi wi. Premye maladi ògèy ba ou li ba ou sa ki rele awogansite. Depi ou tande ou gen ògèy, ou ògeye, ou awogan. Ou konn sa k awogan? Lè w awogan, moun pa ka pale avè w. Moun, lè w awogan, ou pale fò. Paske sa wap di a pa verite. Fò w pale fò pou domine tout moun kap tande w yo pou w fè yo konnen sa wap di a se laverite. Tanske manti sa wap di a pa gen anyen pou l wè avèk laverite. Awogan. Awogan vle di se yon moun ki vin lakay ou ki vòlè afè w epi l awogan. Li tèlman awogan tout moun konnen se ou ki vòlè afè pa l. Awogan. Ògèy ki fè sa. Ògèy. Ògèy! Lè w ògèy, lè w gen ògèy, w ògeye, w pa mande, w pa mande padon. Li difisil pou w mande padon, paske w vle se tout moun ki pou mande w padon ou menm, paske w jije ou se bon moun ou ye, se yo k vakabon. Ògèy! Lè w son moun ki ògeye, ou son moun ou pa janm di mèsi. Ou pa janm di moun mèsi. Menm lè w jije sa moun nan fè pou ou a se yon bon bagay, ou pap di mèsi. Paske lè ou ògeye ou se yon engra. Moun pa janm fè anyen pou ou. Lè ou gen ògèy, ou fè enimerasyon, ou gen yon lis tout moun ki fè w mal. Men ou pa gen yon lis moun ki fè w byen. Ògèy ki fè sa. Ògèy. Ògèy. Ògèy. Lè w ògeye, menm si manje a nan chodyè a, se ou menm ki leve al pran l, tout moun pran manje a, ou toujou jije manje pa w la pi bon. Se sa k rele surestime. Fò pa gen surestime, fò pa gen sous-estime. Ou konprann sa m ap di la? Fò tansyon an pa 20, pa 12, fò l pa 9, pa 6 tou. Fò l pa ni twò wo, ni twò ba. Fò w rete douz pa uit. Fò w renmen tèt ou, estime de soi, men fò w pa renmen tèt ou twòp. Fò w pa mete w nan pyedestal ke w pa ye, e fò w pa desann tèt ou tou. Lè sa ou gen sou estime. Se toujou ògèy ki bay li. Lè ou mete tèt ou twò wo, ou mete tèt ou, ou santi ou gen valè pase plis, pase tout moun sou latè, lè sa ou vin sa k rele. Ou gen sur estime de soi. Ou renmen tèt ou twòp. Men lè w desann li tou, ou gen sou estime. Fò w pa ni sur, ni sou. Fò w rete 12 pa 8. Se sa k fè katriyèm kòmandman an di, fò w renmen pwochen w menm jan avèk tèt ou. Di moman ke w renmen pwochen w plis ke ou, ògèy. Di moman ke w renmen pwochen w. Kòmsi pi ba ke ou, ou renmen l plis ke ou menm. Si w renmen l plis ke ou menm, se ògèy li ye wi. E si w renmen l pi piti ke ou tou, se ògèy li ye. Sa di ke fò w rete 12 pa 8, 50, 50. Fò w pa renmen pwochen w plis ke ou, fò w pa renmen l mwens ke ou. Fò w renmen pwochen w menm jan avè w. Du moman ke ou wè w pral nan misyon, w ap bay moun rès, pote rès pantalon, rès chemiz, rès pantalèt, rès slip, enben se sa ki rele ògèy. Paske ou jije nan tèt pa ou, moun ou ap bay la se yon malere li ye. Si m pote l ap itil li. Tanske ou menm ou pa bezwen l. Paske lè ou ap bay moun, fò w bay moun sa ou bezwen. Si se paske vant ou plen, ou ap bay rès manje, lè sa ou gen ògèy. Ou pa respekte moun ki anfas ou a. Fò w bay chak moun yon asyèt manje menm jan avè w, senkant senkant. Menm jan avèk tèt ou, douz pa uit. Nou konprann sa m di a? Paske gen gen sa nan asanble yo, lè moun yo prale yap mande moun si w gen vye pantalon, vye jip, vye kilòt, vye slip ou pa bezwen ban mwen m pote nan misyon. Non, lè sa se ògèy ki fè sa. Ou paka bay moun rès, si w bay moun rès ou pa respekte l, e lè w pa respekte moun nan ou vin gen yon bagay ki rele ògèy. E lè w bay moun nan li l pa pran, ou di a la frekan, moun nan pa menm genyen men ou pot bon bagay ba li, ou fè l favè a, anben ògèy, se ògèy ki fè w di moun nan frekan, li pa menm genyen menm. Eske ou menm ki genyen an se favè Bondye fè ou? Se chans Bondye ba ou? Nou konprann sa m di a? Gen de moun ki konn ap pale devan moun ki di a vant mwen plen. Poukisa l di vant li plen? Paske a moun nan pale a l konn moun nan grangou. Paske l pran plezi nan soufrans moun nan. Ògèy ki fè sa. Nou konprann sa m ap di a? Se ògèy ki fè ou pran plezi a moun k ap soufri. Ou konnen moun nan grangou, ou fè ekspre ou di vant ou plen. Ògèy. Ou pa konn wè gen de moun ki rive yon kote, epi rale kòb nan pòch li pou moun ka wè l gen anpil kòb. Bon, kounye a l pa ka fè sa ankò, paske si l fè l kounye a, vòlè ap pran nan men l. Ou konprann sa m di w la? Si l fè l kounye a, vòlè ap pran nan men l. Men, moun nan konn rale kòb pou moun a, pou moun wè gen kòb nan men l. Anben, se ògèy ki fè sa wi. Pou l ka demontre moun li gen kòb, paske nan tèt pa li, se kòb la k fè l. Se pa kòb ki fèl paske se li ki travay pou fè kòb. Se ògèy ki fè sa. E lè ou santi lè yap pale konsa, ou se di gon gen estim de swa yo makònen ansanm. Lòske ou gen twòp ògèy, ou gen su estim de swa. Lòske ou gen twòp piti ògèy, ou gen sou estim de swa. Lòske ou pale pataje, se ògèy ki fè ou pa ka pataje. Paske ou vin chich lè w gen ògèy. Ou peng, ou mesken. Paske lè w ògeye, ou renmen lè moun ap soufri. Lè w ògeye, ou renmen lè moun ki fè w mal ap soufri. Apre ou di, bon, bon, yo gen dwa pa l kounye a. Yo gen dwa pa l. Bon, pou bagay misye fè mwen, bon, kounye a misye ap soufri. E, se jistis m jwenn. Ou pa konn de moun y ap di sa? Gen de moun k al nan jèn menm wi, y al priye Bondye pou yo jwenn jistis yo wi. Yon moun ki te fè yo mal. Yo jije moun nan fè yo mal, yal mande jistis pou moun nan li menm mouri pou l soufri tou. Ògèy ki fè sa. Paske lè ou gen ògèy ou ta renmen sanblab ou soufri. Se ògèy ki fè sa wi. E lòske ou pa gen ògèy, ou ta renmen l pa soufri. Paske labib di fò w priye pou edmi w. E lòske ou gen ògèy, ou bliye priye pou edmi an. Okontrè w ap mande maldisyon pou edmi. Nou konprann sa m ap di a? Èske nou konprann byen sa m ap di a? Alò ou wè volim bagay. ògèy fè. Paske lè w gen ògèy, premye, premye bagay li fè nan ou, li fè w awogan. Lè w gen ògèy, li fè w awogan. Dezyèm bagay ògèy fè nan ou, li fè w gen hèn. Nou konn sa k hèn nan? Hèn nan vle di w rayi moun. Tout sa yon moun genyen, ou menm ou pa genyen, ou rayi l pou li. Se ògèy ki fè sa. Lè w gen, lè w gen ògèy, ou di ou pa gen chans. Se entèl ki gen chans. Se kòmsi ou ta vle detwi moun sa k gen chans la pou w pran chans pa l la. Ògèy ki fè sa. Paske lè w ògeye ou parese. Ou pa renmen fè anyen. Ou ta renmen tout moun ba w. Ou pa p fè anyen. Ou depann de moun. Parazit lè w ògeye ou parazit. Ou wè valè bagay ògèy bay? Ou parazit lè w ògeye. Ou parazit. Lè w ògeye, ou visye. Ou son visye. Ou ta vle pou tout byen moun, ou pran tout byen moun. Epi ou kache dèyè rido. Ou konprann sa? Se konsa sa ye. Ou kache dèyè rido. Se kòm si m ta di w vòlè yon moun vòlè pou ou. Epi ou kache. Lè yo pran, e pa ou yo pran, yo pran moun nan. Se sa l ye wi. Ou son moun ki, se sa m ta rele, ou son, ou son, ou son, ou son, ou son sèvo. Ou sèvo pou fè moun al vòlè pou ou pou kache. Se ògèy ki fè sa wi. Yo pa pran ou, se moun nan yo pran. Paske ògèy tèlman sisèptib, ou gen dwa gen ògèy ou pa konn si se ògèy li ye. Ou gen dwa ap pale moun mal ki gen ògèy epi ou menm ou pa konn si ou genyen l. Lè ou gen ògèy ou ta renmen, ou ta renmen tè a sekwe l fann epi tout moun mouri sèl ou menm ki sove. Paske lè ou ògeye, ou egoyis. Ou ta renmen tout moun mouri sèl ou menm ki rete sou latè. Lè w gen ògèy, ou awogan. Lè w gen ògèy, ou pedan. Lè w gen ògèy, ou djòlè. Lè w gen ògèy, ou chich. Lè w gen ògèy, ou pa ta renmen sa w gen pou moun genyen tou. Ou pa konn wè gen de moun ki gen yon kostim sou li, yon rad sou li, yon wòb, si se yon fanm li ye, paske lè l wè gen yon lòt moun ki genyen li chire l? Li derespektan pou moun sa genyen l, li ta renmen se sèl li menm ki pou gen kostim sa. Pèsonn pa gen dwa genyen l. Ògèy ki fè sa. Ògèy. Se kòmsi twal la se pou li sèlman yo fèl. Pèsòn pa gen dwa genyenn. Mwen m gen yon zanmi m te konnen, li te gen yon kay li te fè yon bèl mezon li te fè, epi gen yon lè yo lal yon kote m kwè li wè gen yon lòt moun ki fè menm kay la. Epi li kraze, li rele yon enjenyè li refè, li refè, li refè baz, li refè tout desen li te met nan kay la. Ògèy, li ògeye, li vle se sèl li menm ki pou inik. Piga pèsòn genyen sa l genyen li menm. Le jou yon moun gen yon bagay ki sanble a pa l la, pa l la li jete l, li boule l. Ògèy. Ògèy. Nou konprann sa map di la? E ògèy ou jwenn li tout kote. Ou jwenn ògèy anndan asanble. Se bagay sa ki fè gen anpil relijyon Ayiti, dan le mond. Se ògèy ki fè gen pakèt pastè. Se ògèy ki fè sa. Se ògèy ki fè ke pastè isi Ayiti yo, yo preske mete moun yo toutouni. Pòv! Pran tout afè yo, se ògèy ki fè sa wi. Ou konn poukisa? Paske pastè a vle pou l toujou gen manje lakay li, toujou gen kòb. Zafè w menw pa genyen, se ògèy ki fè sa wi. Se ògèy ki fè sa wi. Se ògèy ki fè nan asanble yo, nan relijyon yo, yo fè lekòl. Men pitit pa yo pa lekòl la. Se ògèy ki fè sa wi. Ou menm ki egare, ki sòt, pitit paw la vin mete l lekòl la, men yo pitit pa yo menm pa lekòl la. Men chak dimanch, chak samdi yap fè sak rele e kouman anons pou yo di w vin enskri pitit ou lekòl la. Paske enskripsyon ouvè pou septanb, si Dye ve. Gen tout kalte kou isi a, men pitit pa yo pa lekòl la. Se ògèy ki fè sa wi. Se ògèy. Paske yo jije sa y ap fè a pa bon, si pitit pa yo la, tout tan w a konta pitit la, ou p ap respekte pitit la, paske nan tèt pa yo, le jou ou yo pa kapab ankò, yo pa kapab fè sa y ap fè a, se pitit la k ap vin ranplase yo. Yo pa vin nan sa k rele disèneman ankò. Yo pa vin nan sa k rele relasyon avèk Bondye ankò. Se yo k chwazi moun. Ou pa wè ou pa wè lè yon nèg pastè epi se pitit li k ranplase l anben se ògèy ki fè sa wi pitit pitit li ka ranplase l tou wi si pitit la gen onksyon si pitit la gen disèneman si yo si se si l chwazi tou l ka ranplase l men trè souvan ògèy fè li pran pitit la l fòse pitit la ranplase l e sa k fè lè l mouri tout bagay mouri tou se ògèy ki fè sa wi ou konprann sa m di a se ògèy ki fè sa se ògèy se ògèy ki fè w frekan. Se ògèy ki fè sa. M sonje gen yon lè, gen yon dam ki t ap pale m tande epi l t lakay yon zanmi ni, lè l rive zanmi an gen yon bèl revèy konsi, bèl bagay epi pran li fè ekspre, li pase pye l nan fil la, li kraze l. Li kraze l. Epi l di woy! Li mete men nan tèt. E pa fòt li. Li kraze revèy la wi. Epi bon, se zanmi l li ye, moun li te vin lakay li a, moun nan ti jan di bon pa gen pwoblèm, m konprann sa ka rive tout moun. Men manti wi. Aprè l ap pale, di se espre l fè. Li kraze l. Paske lè w gen ògèy, ou jalou, ou anvye bagay moun. Ou egri lè w gen ògèy. Lè w gen ògèy konsa sa ye. Èske ou konprann sa m di w la? Ou pa wè gen de moun ki konn vann yon machin, li konnen li vann ou a tout pàn wi. Epi ou se yon òm de Dye, ou se yon fanm de Dye, ou achte machin nan ou priye, avan w achte ou priye sou li, lè w achte ou priye, pàn nan leve wi. Pàn nan leve! Epi moun nan regrèt li di oh men lap tann nan tèt pal pou vin di machin nan kraze epi machin nan pa janm kraze epi li egri li fache avèw wi se poutèt sa fache avèw la wi ou pa wè moun sa fache avèw e poutèt sal vann ou an wi nan tèt pal li fin vann ou li lap tann li kraze li disparèt li wèl li wèl pi bèl li beni. Se sak koz ki fè ke lè w rele yon moun, se sak fè lè w se yon homme de Dieu, yon femme de Dieu, fò w pa eksplike moun afè w. Paske moun kap ede w priye a, li menm lap priye depi 10 ans, depi 15 ans, depi 5 ans, li pa janm jwenn anyen. Poukisa? Li se yon moun ki anvayi avèk ògèy. Bondye pa jwenn plas nan li. Ou menm ki humble, ki jwenn plas, Bondye beni w, ou kwè l fache avè w? Se paske l te mande Bondye yon bagay li tap ede w priye, e pa vre non, li pa tap ede w priye vre non. Se manti wi. Epi l di w pa gen chans. Gade entèl la k fèk vini la nan Bondye la nan levanjil epi mwen men entèl gentan beni mwen m poko janm beni mwen m gen 20 ans men li pa gen 20 ans nan levanjil vre non li poko gen yon jou non paske li poko janm rankontre avèk Bondye ògèy anvayi l paske lè w ògeye w visye èske n konprann sa m ap di la nou konprann sa m ap di la paske la gen povrete se povrete yo ye paske pa bliye n ap chache povrete nan peyi sa e povrete n ap chache nan peyi a e pa peyi a non n ap chache povrete nan ayisyen ayisyèn. Paske se nou k pòv la e pa peyi a. Peyi pa konn pòv. Tout sa nou twò blofè. Paske lè w ògeye w blofè. Lè w son ou gen anpil ògèy anben w son blofè w ye wi. Pawòl ou pa laverite. Ou son mantè ou son mantez. Paske pa bliye koz divòs yo se sa se ògèy mansonj. Ou pa vle di laverite a moun ou pral marye a. Se aprè 1 an 2 zan moun nan wè l marye a yon etranje li pa janm te konnen w. Ògèy vin fèw paka bal la verite ou bal manti de preferans Nou konprann sa m di la Humm Ebyen loske ou metew o desi de tout moun se ògèy ki fè sa Paske fòw egal a tout moun kelkeswa nivo konesans entelektyèl ou kelkeswa nivo spirityalitew kelkeswa nivo vi ekonomik ou ou egal avèk tout moun Djo mwen konnen ou pi wo ke tout moun paske ou gon bèl machin, ou gon bèl kay, ou gen anpil lajan, afè w bon, enben ògèy ki fè sa. E lòske w met tèt ou pi ba tou, se ou k malere, an se malerèz mwen ye, o m pa kay moun sa yo papa, se yon malerèz mwen ye, m se yon malere, si malè mete de, o m pa abiye bèl, anben se ògèy li ye tou wi, se ògèy li ye, se ògèy ki fè w met tèt ou pi ba ke tout moun, se ògèy. Sa ki rele sou estime de swa ou pa renmen tèt ou. Nou konprann sa map di a? Humm nou konprann sa map di a? Ki fè ke m te vle pote sa pou nou jodi a. E kiyès moun ki ka ede ou menm sòti nan ògèy? Se ou menm ki ka ede tèt ou sòti nan ògèy. Paske Bondye di l nan pòt la, l ap frape. Si w ouvè pou li, l ap antre, l ap manje, l ap soupe avè w. Lòske Bondye rantre kay yon pechè pou l manje, pou l soupe avè l, pechè sa a gen chans pou l jwenn sa k rele Bondye sa a, pou l jwenn sa k rele benediksyon Bondye sa a, pou l chanje konpòteman l. Men, menm Bondye pa ka fè w sòti nan ògèy. Si w jije, w pa ògeye. Paske Bondye fèw a tout sak rele pouvwaw ou menm pou deside. Ki desizyon wap pran? Eske ou vle rete nan ògèy? Eske ou vle sòti nan ògèy? Siw vle sòti nan ògèy wap beni, siw pa vle sòti nan ògèy tou wap modi. Nan rankontre ankò.
Mwen diw mèsi Paske ou tap tande refleksyon sa a, mwen envite w abòne kounye a sou chèn YouTube Joseph Sauveur pou w kapab tande plis refleksyon.